Ou konnen nonm sa son nonm ki pale verite bagay yo mache byen pou li.
Dim non pè yo mwen avek jounal wap li yo koman ba rive nan politik ak peyi a ye la. An de pitit mwen gon afè de konaviris kap ravaje le mond la nou oblije kanpe nan be gade sa kap e pase nou tande tout peyi ap bay lajan peyi dayiti pa janm bay anyen pitit mwen. Bon pè yo yo mwen konnen. Ou se yon ansyen, ou se yon ansyen nan peyi a bon. E yo di gon 3000 goud prezidan ap bay. Oh nonm sa 3000 goud? Adye! Nonm sa, se yon nonm ki si tèlman bay manti, lè l twalèt li pa kite menm pou moun wè non. Paske nonm sa bay twòp manti. Nonm sa ba w 3000 goud? Ou pa tande kòman l rele 3000 goud la? Cash money wi. Li Ui cash morning sa vle di cash morning nan li serel nan pòch li esa vle di ui se an fransè l di nou sa ui adye rete tann cash morning. Cash morning an fransè an fransè pè yoyo. Oh oh Moun sa si tèlman pase pèp la nan betiz li dil anba pye. Atè plat. Bon pè yoyo e mwen menm ki chaje timoun ayiti kòman kòman kòman yo pap jwenn 3000 goud lan. An men pitit mwen si w chaje timoun nan peyi dayiti ou se yon moun ki deja mouri sou kont 3000 goud sa lè w konnen 3000 goud la pral vini jovenel gentan okipe martine a 3000 goud li.
Ebyen mwen menm m pap jwenn 3000 goud pa m nan. An ou nan pa w 3000 goud tou. Ou kwè jovenel pale a oh men non di koman nou ye koman nou ye gade gade gade moun kap vini wè mwen gade
koman nou ye mezanmi koman nou ye koman nou ye
oh men pitit mwen se kòl 3000 goud la la m tap pale avèk atoufè manzè ti pipi m tap pale a madmwazèl marie carmel m tap pale a gwo moso gwo moso di m te pale m ou konnen son timoun li ye. Li te rete lakay bò lakay Jovenel, li tap pale koze de twa mil goud la. Jovenel son nèg ki si tèlman bay manti, li dil gen bannann, anpi se vetivè. Lèl dil gen vetivè, anpi se bagay ke yo konn ap plante nan raje yo. Vote m, vote mwen menm, e twa mil goud la map pran la pou vote?
Anplis sa w dim la? Pam gen. Sa vle di m pap jwenn twa mil goud mwen an? Non non pa nan pawòl twa mil goud. Anpi m gen yon ti moun nan wout la map tann. 3 mil goud la wi. An men si nap tann 3 mil goud nou deja mouri paske olye y achte 3 mil goud pou nou se konaviris y achte pou vin anvayi nou nan peyi. M sezi peye yo. Aah Nayli t ap fè kòb konaviris wi yo bay 3 mil goud la wè tonnè boulem mwen menm si m pa jwenn 3 mil goud la m pa pral nan twalèt. M pap lave men m, m ap manje a men m san lave lè m sot kaka mwen menm. Anmweyy ou gen korona ou gen korona manmi male. Ou gon jan ou ka fè bagay yo fè yoyo. Kijan pou m fè l gason mwen kijan pou m fè l. Fè yoyo m ta renmen ou ta voye yon mesaj bay Jovenel Moïse antanke prezidan peyi a paske. Sil pwomèt pèp lan 3000 goud bon se sèlman sa pèp la ap jwenn nan menl misye pap fè anyen m panse voye yon mesaj bay Jovenel Moïse poul di kòman lap jere moun yo 3000 goud la pase nan moman an moun yo nan nesesite 3000 goud la pèye yo m panse yon mesaj tap enpòtan anpil.
Prezidan Jovenel, ou tande moun yo ape pale avèw? Se mwen pè yo yo kap pale avèw jodi a. Ou bay twòp manti. Ou di wap bay pou yon 24 jou 24. Ou di wap bay lajan pou yo manje. Men kounye a men moun yo nan grangou. Moun yo la fè ap vin touye yo. Gade prezidan tanpri souple kòm m konnenw. Bra tèt ou te mèt zo vre men ou konn tande moun pafwa. Jovenel tcheke kòb la pou voye ba moun yo tande. Ou paka gen moun ki pa menm gen telefòn wap di wap voye kòb sou telefòn. Jovenel ou bay manti trop ou di yo pou an 24 sou 24 men kounya la ou vin ba yo espwa lajan moun yo gen moun yo pa wè la jounen ou vle yo pou yo pa wè nan nwit tou ou fè yo pa wè nan nwit kounya ou vle pou yo la jou 3000 goud la ki lè wap voye l ou pa janm di ki lè wap voye Jovenel tanpri si w vle kòm konnen w m son nèg m te konn wè lè w tap plante bannann paske mwen menm tou m son travayè m te konn plante bon bannann mwen menm pè yoyo Lè m ap travay pou plante bannann, m pa ba moun yo manti. Ou menm ou di ou gen bannann, depi ou fin pran pouvwa a pa gen bannann ankò. Kote bannann yo fèt? Bannann yo plante nan palè kounye a, an men 3 mil goud la ou di se cash morning, cash morning nan se ou tou di moun yo ale kache. An men kote lajan sa a? An men Jovenel tanpri silvouplè ba moun yo lajan. Ou wè mwen menm, tonnè boule m Jovenel, si w pa bay lajan sa a. M p ap twalèt pou m al lave men m. M p ap pise pou m lave men m. E si w betize, twa mil layi goud sa a gen pou l fè w gen yon magoutlou ki pa janm ka fini, tande! Konnen w pa konnen. Enben, mezanmi, se te Pè Yoyo ki t ap pale avèk Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse, n ap voye mesaj sa a pou ou. Ou pwomèt pèp lan w ap bay 3 mil goud pa jwe avèk bagay yo. So ou se prezidan ki pwomèt plis e fè mwens. So nou panse moman an rive pèp la ap soufri anpil. So ann eseye ann eseye fè bagay yo plizoumwen onèt bay pèp la 3 mil goud la. Tande mesaj Pè Yoyo a. Se te Pè Yoyo sou paj Team Ashley.